Bonswa bonswa bonswa tout moun Bonswa tout moun ki branche ki la kap swiv nou aswè an la e kòm nou konnen deja non pam se psiko rich e nèg konsèy la ki pap janm lage ki toujou la avèk nou. e ke m panse ke se yon moun tou ki ki renmen sa nap fè a dabò paske sa m toujou di tout moun e ou dwe fanatik sa wap fè, ou dwe fanatik sa ou konnen wap fè ki pozitif lan ou dwe sa vle diyo ke an bon kreyòl ou dwe renmen sa wap fè an ou konprann e pou renmen sa wap fè a fò w konn valè l e tankou m toujou di yo pa pral trete w an wa si w pa wè tèt ou tankou wa. E fò w gen atitid yon wa tou. Pou yo trete w tankou wa. E menm si w ta pa wè tèt ou tankou wa, fò w gen atitid lan. E ke, poukisa m di nou sa? Se jis yon fason tou pou m kapab salye nou, mande nou kòman nou ye, kòman tout bagay ye, èske n ap kenbe? Èske nou rèd tankou yo di? Èske n ap kenbe, n ap kenbe? Èske nou djanm, djanm, djanm? E se sa n bezwen, nou bezwen moun yo aktive, nou bezwen moun yo motive, nou bezwen moun yo. E kenbe. Se avèk sa map di nou yon gwo bonswa e yon gwo bonjou nenpòt lèw ta va gen espas pou gade live sa a e ke psikorich an dirèk e ke sa map envite tout moun e si w bezwen konn plis de mwen ou bezwen konn jwenn videyo mwen yo ou bezwen jwenn konsèy mwen yo pa bliye E rantre sou youtube e ekri richnel marcelus e nap jwenn mesye an e psiko rich nap jwenn tout sa ki te ka enterese nou nap jwenn tout tèm ke ki te ka vrèman enterese nou alò jodi an nou prale e kontinye avèk yon ti sijè ki vrèman bèl bon m pa di yon sijè nou pral fè yon ti pale an reyalite paske m panse se yon ti pale nou pral fè e ke Pataje link lan, pataje link lan a yon zanmi, a 2, 3 zanmi e ke pou yo kapab kòmsi jwi de gran privilèj sa ke ou menm ou gen chans pou kapab jwi. E poukisa nou fè l nan lè sa, se paske nan lè sa nou panse anpil moun gen dwa sou nèt lan ap enjoy yo men nou panse ke nou gen dwa enjoy nou pozitivman, nou gen dwa kòmsi chak segond ke nou gen nan vi nou, nou pase l kote ke nou santi ke nou regle yon bagay serye. Paske kounye a, nou wè pa gen diferans antre kounye a pase yon tan sou nèt avèk ekri yon bagay serye, e m konnen gen anpil moun ki swete fè sa. Men lepli souvan gen moun ki gade bagay ke yo pa t dwe gade, se paske yo pa jwenn anyen ki serye pou yo gade vrèman. Alò yo oblije gade kèk lòt bagay. Alò, se avèk sa a ke m ap salye nou, m ap di nou ke kenbe la, nou pral vanse. Alò, m panse ke ti mizik sa a nou konn tande l wi, nou sonje l wi. Nou pa di se DJ men se pa DJ nou konnen se pa DJ nap fè nou renmen mizik se vre men nou panse ke chak mizik yo gen yon mesaj e le pli souvan le pli souvan nou konn pa pran san nou pou nou konprann e jwi de mesaj ki gen nan mizik yo Paske chak bagay ki di gen yon mesaj pozitif e negatif ladan l, men la sèl choz nou ka toujou prè pou nou transfòme pozitif lan, negatif lan an pozitif, paske tout moun ki pozitif ap toujou wè pozitivite nan yon negativite. E tou, pandan yo pa inyore tou gen negativite nan yon pozitivite. Alò se youn nan rezon k fè ke m panse ke jodi an la se avèk mizik sa ke nou pral pale e ke de ti koze nou gen pou nou pale yo,

Kite lapèl mezanmi Kounya se krizon kay mezanti Bouke pa tèt nou manti. M kwè dabò, tit mizik lan vle di yon pakèt bagay pou nou, e plis ankò pawòl lan, mesaj lan ki gen nan mizik lan. Paske m vle nou konprann ke jodi an la, nou pa vin fè ankenn analiz mizikal la. Analiz mizikal kòmsi nou pral di ò, nèg ki t ap jwe bass la te byen jwe, yon bann bagay. Mwen sa ke m vin a, nan nou prale, nou pral nan fon an, nou pral nan fon tèks lan ke nou pral wè an reyalite mesaj lan. Kòmsi kap kòmsi ki gen anndan mizik la mesaj kòmsi ki relate nan mizik la kòmsi tèks la kisa tèks la vle di e an swa sa vle di ke e kisa atis lan vle di nan sa yo kisa pawòl sa yo signifye pou nou paske m panse ke jodi an la e se yonn nan bagay ki pèmèt ke e nou wè peyi nou nan eta ke l ye la e paske me lè mesaj yo bay nou pa prete atansyon a mesaj yo nou pa kòmsi e nou pa kòmsi e tire sa ki po e nou pa pran pozitivite a kòmsi pou n kapab wè kòmsi poze tèt nou kesyon paske sa se yon bagay ki toujou difisil e tankou pou moun nan kòmsi sa vle di fè yon otokritik otokritik epi non sèlman fè otokritik la nou di nou ka kapab di tou entwospeksyon n ap pale de yon kòmsi yon ou ap rantre anndan w kòmsi ou kapab fè de bagay kòmsi yon otoanaliz sa vle di ke e. Tout sa yo, m gen dwa di w ke ki vle di yon pakèt bagay e ke nou menm nou konn pa pran tan pou n fè yo. E m panse ke si nou tout nou te pran tan pou n te fè sa yo, nou t ap ka konprann an reyalite poukisa nou twouve nou nan tout sa ke nou ye la e poukisa tou mesaj sou mesaj ke nou menm nou olye nou pi bon se pi mal nou pi mal. E sa k bèl la ankò, mesaj sa yo se pa blan k vin ba nou yo, se pa etranje k ba nou yo, se nou menm menm k ap bay mesaj sa yo. E poukisa, sa k pase nou avèk aplikasyon mesaj sa yo? Eske se mwen sèl ki pou pran konsyans de sa? Oubyen eske se li menm sèl ki pou pran konsyans de sa? Oubyen se nou ki pou pran konsyans de sa? Ki pou pran konsyans ke bagay yo vrèman alanvè nan men nou? Alò m panse ke mizik sa yo, yo gen dwa gen yon nonb de tan, men m panse mesaj la pap janm vyeyi. Mesaj la ap toujou, n ap toujou gen nesesite mesaj sa a, toutan ke nou nan kondisyon ke nou ye a. E toutan ke nou prale pi mal ke jan nou ye la a. Jodi a nou konn yon bagay ki pase nan lespri m, e m di kèt mesye, m raple m lè m te nan filo, e pi non sèlman lè m te nan filo, m son nèg ki fè, m fè 7 an lise Philippe Guerrier, au Cap Haïtien, e anpil moun ka konn lise sa, lè m konsi, m gon anvi, konsi m te toujou wè konsi nèg ki nan filo, konsi non sèlman m gade jan inifòm lan te ye, konsi jan l bèl, konsi m wè frechè ki, konsi m wè konsi, konsi pou mwen m son privilèj, konsi pou mwen mwen menm ki nan filo. E ou konnen de nos jours, lè wap gade kounye a, ke se swa moun nan fè filo, li fè inivèsite, prèske li pa gen okenn valè. E moun sa pa gen okenn valè non. Li pa okenn valè devan menm moun petèt kap etidye, menm moun yo deja ki fin etidye kòmsi, e kòmsi jan sosyete an gade nou, kòmsi jan ke nou, kòmsi nou menm yo detwi nou, oubyen jan ke nou menm nou aksepte destriksyon sa a tou vin pèmèt ke nou, moun kounye a kòmsi menm moun nan fini lekòl, li fini inivèsite, li gen nenpòt e e metye nan men l kòmsi an reyalite nou pa nou pa gen okenn valè vrèman. Pase non sèlman nou pa mete nou nan pozisyon pou nou rann tèt nou itil, e tou peyi an tou ankò deja yon lòt pwoblèm ankò epi sa vin koz ke nou pi mal. Nou pi mal. Nou pi mal. Alò, m ap kontinye men m ap tann nou paske m wè prèske nou pa gen lè nou pa pataje, fò nou pataje, envite kèk moun, envite de twa zanmi la pou nou monte la epi pou nou kontinye pale koze, konprann? Paske nou konnen nou la, m pa la pou m vin pèdi tan, m la pou m vin pale koze. Alò, m panse ke sa gen yon pakèt bagay pou wè. E ti moman sa n ap pase ansanm la, antouka, envite moun yo, pataje, pataje, pataje, pataje, envite zanmi yo, epi pou nou menm, pou nou kontinye pale koze. Ok? Edchal kouzen pam sak gen la m wè w la papa m kontan wè w wi frè m. Banm la beni pa ou frè. Frè a richè fils Koman nèg ye la Bondye beni w frè pam sa gen lontan wi nou pa kontre antouka nap kenbe nap vanse brother pam m kontan m kontan m kontan wè w la wi frè m.

E i inabite. Sa vle di ke lè nou di yon bagay inabite, sa vle di ke li pa abitab. An nou retire in nan. In deja prefiks in. Nou deja wè sa l sinifi. Sa vle di ke i pa abitab. Bon, m panse ke nou fè gramè, anpil nan nou fè gramè, nou konn sa sa vle di lè yo di w in. Konprann? Sa vle di ke m panse ke. E nou ka konprann. E nan moman mizik sa te fèt lan, peyi a potko nan eta l te ye a. Li poko te gen sa ke l gen la aktyèlman la. Kòmsi tout sitiyasyon ke n ap viv la, kote ke tout moun ap kite peyi an, y ap al chèche lòt kote, e non sèlman kòmsi y ap vin rantre nan peyi nan peyi vwazen an, vin viv, e an reyalite ke se pa paske yo gen yon vi ki mye pase sa, Ou konprann? Pase anpil nan yo ap soufri paske ou nan peyi ou nan petèt ki pa nan peyi ou kote ke ou fè byen ou gen aktivite ou kòmsi anpil moun aletranje ap voye fanmi yo vini an Repiblik Dominikèn poukisa paske peyi a e m gendwa m gade m wè se kounye a peyi a vrèman vid e inabite vre ou konprann paske pou jan sitiyasyon yo ye alò m panse ke Sa ke m vin di nou aswè a la, m di nou sa ankò, se pa pou m pa vin fè yon analiz kòmsi nan sans ke me enstriman ki byen jwe, ki mal jwe nan mizik lan, men m jis kòmsi vin nou vin gade mesaj lan, nou vin dekòtike mesaj lan, paske se sa ke nou menm nou pa fè. Paske ou konn sa k bèl lan, lè nou menm antanke jèn ki kapab, ki gen kapasite, epi kounye a nou ekskli tèt nou, nou mete nou akote, nou bay sa yo ki pa kapab lan, privilèj sa a pou yo vin dirije nou, pou yo vin mennen nou, epi yo mennen nou nan fason ki movè a. Yo pa mennen nou byen jan yo dwe pou yo mennen nou an. Konprann? E non sèlman nou bay yo privilèj sa a, nou menm malgre nou prepare tèt nou kòmsi nou kanpe nan yon kwen nou gade yo k ap fè, epi ou menm kòmsi ki te ka fè vrèman, ki te ka fè, kòmsi ki prepare pou fè an ou vin pa fè. Epi nan pa fè ou p ap fè epi yo menm y ap fè epi y ap fè l mal. Ebyen, se yon tankou menm jan tankou yon videyo ke mwen menm fè, m ta pale de e kiyès ki responsab, e kiyès ki, kòmsi kiyès ki responsab lan, sa vle di nan sans ke m panse ke nou tout responsab nan sans sa. Konprann? Paske yn fwa ke ou gen kapasite sa, yn fwa ke ou prepare, ou ala. Ekskizem ou ala otè pou fon bagay ou pa al fèl ou kite yon lòt ki pa ala otè paske petèt li menm ki gen yon dezi konsi petèt ki ta byen renmen ede petèt paske ki gen dwa pa kapab vrèman enben se sak vin rive konsi ou vin wè konsi nou vin twouve nou nan eta ke nou ye la paske m pral pran egzanp ki klè avèk nou pou nou wè paske ou ka gade ok jodi an la gen anpil jèn ki gen bèl mesaj ki te ka pote sou nèt lan Konsi sou rezo sosyo, konsi ki te pral gendwa itilize konsi sa a pou fè yon pakèt bèl bagay men le pli souvan konta yo vin gade, yo tèlman wè ke nou pa kanpe yon, yo tèlman wè ke nou pa konmsi anyen pa enterese nou, konmsi anyen k serye pa enterese nou, dèfwa ou gendwa wè yo e m pa gen pwoblèm avèk moun k ap pibliye kò l toutouni, ki vle tout jounen konmsi e e e fè videyo avèk kò yo nu pou fè men konmsi ou wè moun k ap fè sa ki bon ou pa wè kenn moun ap apiye l vrèman moun k ap fè sa ki bon ou pa wè moun konmsi k ap Bal bourad k ap pouse l pou li avanse. E m pral ban nou yon egzanp. Nou konn sa k fè yo di l ap fè laj sa a? Se tèlman m imajine kòmsi, e pa paske kòmsi m te gen pou m gen difikilte pou m rann kont ke sa m ap fè a bon non, men se paske m vin rann kont ke gen moun ki wè sa m ap fè a kòmsi ki wè plis valè ke l gen pase m. E se sa ke nou genyen. Moun pou nou ankouraje yo nou pa ankouraje yo epi moun pou nou pa ankouraje se yo nou bay view an se yo nou bay like lan se komsi nou apiye paske se yo komsi petèt nou santi k rive sou nou pandanstan ke sa yap fè an nou paka gadel ak madanm nou nou paka gadel ak pitit nou se nan ti kwen pou nap sere pou kò nou pou nap gadel tèlman komsi se son de bagay komsi ki endesan komsi ki pa gen komsi yon bagay ke w paka gade komsi pou tout moun ap jwi de sa wap jwi an. Enben se sa a! Se nan kontèks sa a ke nou menm panse nou koupab lan, nou responsab lan, tankou videyo a. Paske, ou menm ki ka fè sa ki bon, ou menm ki ka pote yon bon limyè lan, ou menm ki ka kòmanse pote yon bon konsèy lan, ou pa vin fè l. Konprann? Ou pa vin fè l. Egzakteman. Nou tout, nou depanse, nou met nèt sou telefòn nou, nou tout achte telefòn nou byen chè. Men pou ki rezon si m fè yon depans ki chè konsa ke m pa ka itilize l pou yon bagay ki, kòmsi, ki chè tou? E m gen yon pakèt zanmi m, yon pakèt frè m kòmsi ki itilize rezo sosyo yo kòmsi anpil moun sa yo di a mouche tout moun ap fè kòb sou youtube yo bezwen fè kòb tou, tout moun ap fè kòb sou rezo yo bezwen fè kòb tou se sa yo wè men pa janm gen moun ki di konsa tou olye ke m ta kite se youtube ki peye w pou sa w ap fè an tèlman m wè l gen yon valè tèlman m wè l enpòtan mwen menm ban m chèche mwayen pou m ankouraje w ban m eseye fasilite w posiblite yo. Afèt ou kapab kontinye fèl paske m wèl tèlman bon paske yon jou m ka di pitit mwen al gade tèl nèg pa egzanp m ka di pitit mwen al gade Edner Prophète al sou kanal Edner Prophète lan wap wè ke me sal fè ki bon al sou kanal yon pakèt lòt jèn ankò kap fè wap wè sa yo fè ki bon ou pa jwenn sa non si moun sa non okontrè W ap wè moun sa a ap fè lòt bagay. W konprann? W ap wè moun sa yo ap ankouraje lòt moun. W konprann? Paske m panse ke se sa pou nou eseye defann. Paske gen anpil nan nou, kòmsi nan eta ke nou ye, nan nivo ke nou ye la ankò, kòmsi, m gen dwa di kòmsi petèt tankou yon bwa ki gen tan kwochi men,